Stardens production l ye. Vin pran pòz kanpe l kòmsi ak èbè devan lari a, kèk move jwè, men tonnè kraze m ou pap jwenn mwen. Epi gade, bon m di sa, on moun ou ta chache ou kontre kay m tonnè boule m, mwen menm m ap manje w.
Sa pase frè, apa, sa w gen la, apa, apa, apa w pouse m kareman. E ou t frape m menn.

Ou te vin mande yo èd mesye? Monchè jeneral, ban m di w yon bagay. Ou wè jèn fanm sa a, ou kontre l, ou di l ou renmen l, se pou l tou asepte. Ou pa ka yon jeneral nan yon zòn pou w ap fè tout tan sa ap pale a fanm. Kiyès ki fanm nan an? Fò dosil monchè.
Tande non, bon, alò m renmen w.
Kòman w renmen m nan? M renmen w. Fò l asepte non.
W'al fèm asepte w menm. Sa di w pa ta renmen sot nan manje diri blanch? Ou pa ta renmen sot nan manje polo avèk aransèl? Lakay mwen rete. Non men kan menm depi si w jan w ye m gentan wè sa. E si m al menm imajine m m pa kwè w gen yon bon soutyen sou ou, kilòt sou ou gen dwa plen tou ladan. Eyy!
Frekan!
Kalòt tou?
Ou menm m ap ba w youn tou wi. Mwen menm wap bay youn nan. Pitit jeneral la tè beni. Ey tout pati kote wap mache kote ou soti a e pou nou wi. Nou sanble de gang.
Banm fout yon kalòt. Kalòt?
Chèf nou konn misye.
Fòk mwen de blòd.

Ou ap rele blood man sa pase w la. Ey fout!
Ki derespect yo fè a? E boss mwen, manzè pap soti la non, nap fizye l wi. Nap fizye manzè. Poze man. Sak poze a? Poze pou kisa? Relax man. Monchè jeneral, jeneral e sak fè mwen m toujou di w sa? Ou wè si m pale w, ou si m pale w ou paka tande m, yon lè lap twò ta pou ou wi. Bro poze. Ki dwòl, ki dwòl. Poze.
Bon antouka Ou banm kalòt pa vre? M ba ou l menm wi sak gen wi? M pa gen anyen mal man. Kounya m ka deplase?
Jeneral! Jeneral! Yo! Yo wè depi w manke manyen l la. Lage li. Anben.
Nou sanble de gang nan lari a n pa wè figi nou bann vòlè.
Pa bay fotom ki sou ekran la menn.
Wè derespektan manzè fè a. Nou pèdi dwa nou tou. E toutouni li te dwe al lakay li la wi. Nou pèdi dwa nou. Mwen m tap retire malpwopte k nan tèt li a, chire rad sou li. E ou m ta remèt kalòt la wi. Se ou k te deside kanpe l. M te di w pa pale avèk moun sa yo. Moun sa yo pa ka ede nou nan anyen nan zòn nan. Men kanmenm se yon bèl demwazèl li ye wi si li fin nan sou la. Ou wè l bèl? Wi m wè l bèl.
Ann ale nou, ann ale pou n rive. Yo, sa k pase la menm?

E bon zanmi w voye vin banm kalòt la. Non jeneral.
Map mete tòg pou ou mal lakay li pa pati pou sa fon sèl derapay dèyè m on baton l manke touye m wi. Nap touye papa. Kiyès ki papa w jeneral. Nap touye papa.
Nap fizye papa l.
Ou pa ka gon bèl ti fanm konsa non kanton e nou menm ki dwe genyen l. Ou ka gon ti bagay pou se pale avèk jeneral la. Kisa gen?
Manman l mouri, jeneral. E sèlman papa l gen. E papa m fè tout sa pou al fè fize papa l. Li pa ta konsa. Si w renmen fi a, w pa kab touye papa l. Fè k wè w pa renmen l vre. Men jeneral, imajine yon bèl timoun konsa, ki dwa manman l pou l ap mouri granm maten sa tou? Ou konn lavi. Pa gen pwoblèm, pa gen pwoblèm. Pale avè l, mwen kontinye pale avè l. M gen yon ti pwogram m ap fè. tou envitel poul vin enjoy ansanm avè nou. Enben ok map jere sa.
So map baw kob pou bali poul abiye poul vin nan pwogram nan. Twòp tan kanpe la m gen reyinyon kounya la an ale. Ou respekte jeneral ou pa respekte l.

Wi lakay ou m ta prale ki bò a m prale bebe. Depi kilè w sot lakay mwen.
Ah chéri pa di sa ou konn kòman papa m ye deja ou pa ka di depi kilè m sot lakay ou. Pou m sòti la son bagay li voye m achte pou li epi ou wè m tou rive kot ou la chéri. Men kòmsi ban m di w pa ou pa konn si w gen mennaj. Non oh.

Wi jeneral.
M 13 la? Graj la souple. Toujou la jeneral.
Ok.
Bon ti pyès. Toujou la. E ou? E mwen.
Retire kepi a mwen. Vire l pa dèyè. Ou twò sanble a moun serye. Sa k fè w met kepi a devan? Pou lò w ap ban mwen manti pou m pa wè? Non m pa bay manti jeneral.
Ok. Adoken. Mò solo e. Ou ta vle papa m konnen si m gen mennaj? Mesye, bout dent m ap ap ap. M t ap ka ret nan kay sa?

Konnen nan moman ou banm ou sanksyon an, men nan moman bò sa e misye e tou tèlye, nan moman misye ap mal pase men kòm si lèm ba misye fè ba yo m oblije bal bal la, wap gen dwa fache pou sa bòs sa pase nan moman m nan malè. Nap mal vire nan vil la. M konnen ou banm sanksyon an bòs sa, m konnen m wap site tout non moun ou va rive sou mwen m reziyen m konn lavi a e konsa l ye mwen menm m reziyen m. Eben banm di nou, m tande gon nèg ki fouye yon nèg nan zòn nan wi kiyès li ye nan nou la? Bòs sa.
Mwen pap fouye moun non, kòmsi misye tou kèm li ye. Wè m di w la e misye kap gouye kòmsi bwa Babilòn pou pa vin bay kontwòl nan zòn nan e misye konn ap regle bagay sa men misye paka fè travay la bò sa m ba misye yon bal m pran mont lan wè m di w la nan nan pakou m epi mont lan pèdi. Mwen gen plizyè bagay m tande k pèdi nan zòn nan yo di m moun ap friz moun nan zòn nan kòm se pa youn nan nou k fè sa. Sa mwen pa konnen non men m konnen tout sa m toujou fè yo rapò pa yo toujou la a solo a vle di mwen menm pèsonèlman pase lè m ap pase koto a solo epi m vin tounen sa k fèt yo Jeneral Eskize wi men m konnen se mwen menm ki toutè baz la Kòman Blòd Nouyòk fè gen yon lòt toutè andeyò andeyò andeyò baz la? Toutè pou madanm ni?

Padon m ba vag. Ti grimas. Kòm si sak di a ou pa konprann sal di a. Tout è madanm li. Sa se afè pa blòd.
Oh ok non m te konse e te pou anndan baz lan. Non. Kounya atò pou tripotay pou nap goumen tou. Bon sak bon nap fè moun. Rès plon.
Answen pase la. Kite m zam nan moun.

Mwen menm Frantz, m pral prepare pou sa m tande yo rele Peterson nan. Epi w ap wè sa m ap kontre nou toulede m ap fè.
Byen, e toujou menm nou menm nan, n ap toujou kraze dou. Ti egare! Ou poko janm pran kou piti. Ou mèt al poze bouda w. Tande! Nenpòt lè ou vle toujou rele m.

E ou bon ti pyès. Ou pa fè anyen k mal pandan semèn nan? Non anyen menm.
Ou si sa? Jiskaprezan nou la wi.
M wè, m kwè gen nan youn nan nou la k fon, nou tou lè 2, nou mal fon yon kou. M pa okouran de sa non. Mwen menm m pa ladann non.
M pa ladann nan jeneral la. M pa ladann nan. M pa konn pou ti pyès, m pa ladan l non. M pa okouran.
Kòman misye pa okouran? Fè travay nou an ok.
E Nou retire retire pou nèg yo. Mesye m ta renmen nou tou lè 2 gade m nan zye. Gade nan yap ap fasil nan vye sa. Fèk leve tèt ou. Gade m nan je mesye. Ti pyès gad bòs la nan je.
Fòk m ba w vag. Ou pa ka gou m ankò. Ba vag tande piti gason. Ba vag. Lò di m ou ban m vag, sa sa vle di? Ba vag. M ale. Sa sa vle di?
Sa sa vle di?
Sa vle di n pap goumen ankò. Nou antann nou, nou pap goumen ankò. Anben ok. Ou lach wi, ou pa ka batay. Kòm ou chwazi.
Ou pa ka batay. Pou n met lapè. M ap prepare pou Piter.
Anben ok, nou met lapè.
M ap prepare pou Piter.
Pa gen pwoblèm.
Epi, m ap ba nou bri mesye. Kot granmoun nan mesye? Granmoun nan mouri deja.
Al ki bò? Lakay li? Non, mouri.
Granmoun nan mouri deja. Bòs la pa ka voye tres pou nou misyon. Kòm si la poussi la poute nan. Bòs la yo di granmoun nan mouri wi. Oh! Son oh! Non, e pa nou pou emosyon. Bon se vak son.
Ooh Bon Princita menm tann dat li soti la menm M di Lele ti tenis lan m renmen mete lè map soti wi Kounye a l pran lòt tenis lan pou m al nan pou m al nan festen an pou m al nan fèt la kounye a l pran l mete deyò kounye a pou m soti avè l e l konnen m pral jwenn bòlèt Kounye a la bon lè bagay yo vin pi di nan mouda moun nan yo mete plizyè bòlèt ou tande gen jòja gen nouyòk on pakèt lòt bòlèt yo mete pou m nan mouda malerèz.

Granmoun nan fè farin jeneral la. Kòm ou te rele m. Pa gen chans pou m bay non mwen. Ou di m sa. Ou chans m vin bay. E kòm granmoun nan mouri. E tonnè kraze m m ap jwenn nan tou le 3. Wi. Ay Florida, Florida li pa ka pa soti nan Florida. Vwazen sa yo toujou ap radote yo menm. Men mwen grèt m te abite bò kot moun sa yo. Bon gad yon tete men. Bon ki bò konn sila. Bon kote l fè la menm. Lalaj tou bagay depi kann dat la. Mwen pa gade sou tèlè konsa lè a rive sou mwen mpa jwe bòdè.
Kounya la Fò n enfòme nan zòn nan pou n tande tout moun kap bay pwoblèm nan zòn nan. Wi.
Nenpòt misyon yo genyen. Kase kou. Boule moun. Ti telefòn yo tou. Kote kote nou touye granmoun nan. Ah lage l nan pak anba a. Nan pak la. Yo wè nou nap mache.
Kot kò granmoun nan. Nou boule l. Ah misye. Nou boule l. Sèl san nan m ka bay. M pa konn si l la toujou. Lè m wè ap. Trèsman.

Eh nèg la ap dim pa pran lari eske m ka pa pran lari map siye siveye byen sa le ti chemiz sa chemiz sa fèm sonjel vini m vin nan fòm chanje ti chemiz sa la a se a ti chemiz sa ou te wèm nan fòm chanje oh epa m pa wè vwazin nan oh oh.

On bagay li te dim li tal achte men mwen poko parèt, sa l yon ti bòlèt m gen pou ma jwe deyò a la? Anh ou di swa tou vra. Men kòman m te ret fè 2 3 jou pa gen moun kòmsi ou k te k vin la. Monchè vra semèn nan m te fon vire men m pa wè moun ki pa ki pase la non vini sou ti tan m gen la m pa wè moun k antre non. Ok ok ok. M pa wè moun k antre.
Men sa pa enpeche pou nou met ti siveyman. Wi wi wi, men m pa prete non paske Son yon ti bòlèt m pral jwe la grann mwen m reve son eeh m reve la m pral jwe yon ti bòlèt la na gentan pale ou te di men kretyen w ye se sak fè m pa bò ti bòlèt la map fini dakò map manje oo. M toujou di bouch mwen santifye pou m pa di nenpòt bagay, e pa m di vwazen pou y pote nan kòb bòlèt la pou mwen. Monchè e la m dekanpe m deplase m ale.
Wè la, m sot rache dènye set dan nan bouch piti w la. M pral prepare pou ou. Kòm tande w gen 64 dan nan djòl ou, m ap tou rache tout 64 dan. E mwen menm Frantz, m ap fè w yon favè, m ap vin a fo dan pou ou, pou w ka met nan bra djòl ou pou w al lakay ou. Èske w tande? Èske w tande jèn gason? E pa sa pou w di non. Frape m pou w wè. Frape w, sa k ap genyen? E si m frape w, m mande w sa k ap genyen? Frantz yo di w wi. M pa ka frape w? Hein, sa w di? General general Gaz map baw misyon Nèg yo ap diw kote Yo touye granmoun nan Pou al gade pou wè Si granmoun nan boule Vin a yon ti san dlo.